Pou am kretyen antre lakay ou. Jodi a nou gen pou nou wè ansanm avè ou Asansyon de Jezikri, wi Asansyon de Pitit Dye a. Lè nou pale de Asansyon, Asansyon Se yon moun ki vin fè yon travay oubyen yon moun ki vin rezoud kèlke choz men se voye yo voye l apre pou l ale. Anndan asansyon de Jezi, nou wè Jezi vini pou yon misyon espesyal. Se sa nou gen pou nou wè avè ou. Jodi a, Jezi vini pou yon misyon espesyal. Tout moun ap poze kestyon, pou ki misyon espesyal Jezi te vini? Avèk frè Alis la nou iti pou nanm kretyen, nou pral wè pou ki misyon espesyal Jezi vini. Yon misyon se yon travay espesyal. Sa vle di nou wè Jezi te vin fè yon travay espesyal, Asansyon de Jezi. Yo konfye yon moun nan misyon an, nan Asansyon an. Yo konfye yon moun, yo ranvwaye, anvwaye, pou li egzekite kèlke choz. Enpòtans yon misyon depan de kiyès ki mandate moun nan. Ou byen depan de kiyès ki vo re moun nan. E byen, Jezi vini pou yon misyon espesyal. Dye vo re Jezi pou Jezi vin fè travay sa a sou latè a. E byen, nou gen pou nou wè ansanm. Nou gen twa faz nou pral wè ansanm avè w. Jezi se yon anvwaye ki soti nan syèl. Jezi vini nan yon mond ènmi. Pèp jwif la. Ak plan delivrans Bondye a, Jezi vini nan yon mond enmi. Jezi Kris se yon anvwaye ki soti nan syèl. Apre Adan avèk Èv te tonbe nan peche, Bondye te mete yo deyò nan jaden an. Se apre Adan avèk Èv te tonbe nan peche, lè sèpan an te fin tante Èv, epi Èv te pran tèt Adan, yo te vin tonbe nan peche, ebyen se apre sa Bondye, Jezi, te vini sou latè. Kisa ki koz se apre. Adan avè Èv te fin tonbe nan peche e Dye mete yo deyò, poukisa se apre sa Dye voye Jezi sou latè? Adan ak Èv se te pitit Bondye. Dèske. Yo, yo fè yon dezòd, yo dezobeyi mèt la. Paske mèt la te ba yo de prensib, yo vyole prensib yo, ebyen, mèt la te vin mete yo deyò nan jaden an, nan jaden Edenn. Se sa k koz, mon frè, ma sè, Jodi a nou vin di ou. Pa fè anyen ki mal pou Dye mete w deyò ankò. Pa fè anyen ki pa bon paske mesyedam yo nan tèt di yo yo te fè sa ki pa bon, Mèt la te mete yo deyò. Lè Dye fin mete yo deyò nan jaden an, ki sa Dye fè? Èske jaden an te rete lib? Men, lè l fin mete yo deyò, li mete yon zanj cheriben nan kat kwen jaden an pou veye jaden an, pou mesye dam yo pa tounen nan jaden an ankò. Kounya Dye vin pèdi lòm. Dye pral kreye yon fason, Dye toujou ap chèche lòm ankò. Wè li, Dye te genyen lòm, dèske lòm vin fè, vin dezobeyi Mèt la, ebyen, Dye wè l pa ka pèdi lòm. Dye toujou ap chèche lòm. Ebyen, jèn sa yo te nan jaden an, yo t ap veye jaden an pou mesyedam yo pa t tounen nan jaden an ankò. Se te jèn cheriben k ap veye jaden an.

Jaden an te sou bò kote solèy leve. Nan jaden Edenn nan, se la jaden an te ye. Men jaden sa, kote sa ki rele Edenn nan, lye a te rele Edenn, yo bay jaden an non, yo rele l Edenn osi. Kote sa a li sitiye ant Iran e Irak. Se la li sitiye de no jou, lye a toujou la. Ebyen li mete yo deyò. Li mete kèk zanj nan jaden an ak manchèt byen file, klere kou dife nan men yo. Yo t ap dragonnen. nan tout kat kwen direksyon pou enpeche moun pwoche bò kote pyebwa ki bay lavi a. Nèg sa yo, zanj sa yo te genyen de zouti nan men yo ki te file, ki te klere kou miwa, epi yo t ap dragonnen, yo t ap fè bri tout kat kwen, tout direksyon jaden an pou mesye dam yo pa t tounen nan jaden an ankò. Paske yo te vin dezobeyi Dye, Dye di yo pap tounen nan jaden an ankò. Epi pral moutre pi devan kote Dye pral retounen, ap retounen pral chèche mesye dam yo ankò. Satan, prensipal, Satan se prensipal otè peche ak lamò. Ki devni prens mond lan. Sa vle di nou wè Satan se otè peche a ak lamò ki devni prens mond lan. Ann imajine, nan tan lontan, lè sou tan mesye dam sa yo, pa t gen difikilte n ap sibi jodi a. Pat gen grangou, pat gen travay, tout senpleman Dye ap pran swen mesye dam yo. Akoz de satan, akoz de satan vin pran tèt mesye dam yo, yo vin koz jounen jodi a. nou tonbe nan sitiyasyon nou ye a. Sa vin koz tou, se la peche vin pral pran nesans, lanmò pral pran nesans. Yo te kenbe tout moun nan esklav, Satan fin kenbe tout moun nan esklav, mare yo nan chèn peche. Yo vin esklav moun yo. Dèske depi apre sa fin pase a, moun sa yo, yo vin esklav peche. Yo mare yo nan chenn peche. Malgre gwo efò anpil moun, anpil moun fè, yo fè pou yo ta etire tèt yo nan chèn sa a Satan mare yo a, men, pa gen posi, pa t gen posiblite, men Dye toujou ap chèche lòm. Chèn nan pa ka kase. Yo pa t kapab. Nan ka difisil sa, yo pa t kapab soti paske mechan an anchene yo byen anchene. Lè Senyè a wè sa, Senyè a voye repons sa a bay pèp li a, li di, Di pèp li a konsa pou mwen, 'Mwen konnen n ap soufri anpil, mwen konnen nou nan yon sitiyasyon ki trè di. Di yo pa dekouraje, pa pè. Bondye nou an ap vini. Li pral tire revèy pou nou. Li pral retire nou nan mond lenmi sa a nou ye a. Se la Jezi pral vini nan mond enmi an pou l vin retire pèp la nan sa yo ye a. Se li menm ki pral fè sa pou ka delivre nou nan sitiyasyon nou ye a. Dye toujou ap chèche lòm apre Adan e Èv te vin tonbe nan peche, yo te vin mete yo deyò nan jaden an. Ebyen, e la Dye voye mesaj sa a bay pèp la. Dye pral deplase Jezi Kris pou l retwouve pèp la ankò. Pa bliye, Dye te genyen pèp la nan men l, men atravè dyab rasyal, Dye te vin pèdi pèp la. Kounye a, Dye pral voye Jezi Kris pou l rejwenn pèp la ankò. Jezi vini nan yon mond elmi. Se Pitit Bondye a, se Pitit Bondye a te fèt tankou yon ti mouton nan mond lan. Yon zanj te fè kado yon mouton Betleyèm. Yo konnen gen yon Sovè ki fèk fèt nan vil David la. La. Bdye pral vo re chèche pèp la bdye pral voye ap chèche pèp la bdye pral touve pèp la la imedyatman jezi fèt la vil bètleyèm nan vil david la la poul kapab retrouve pèp la bdye pase pa mari poul kapab retrouve pèp la ki te pèdi. pèp la ki te byen lwen prale, ebyen Dye pral rejwenn pèp la ankò. Dye pral rejwenn nou ankò. Atravè Jezi Kris, atravè Jezi ki te ki fèt, ki pran nesans. Ebyen ki sa k vin rive? Se Kris la, Senyè a, apre vizit maj yo, Satan itilize wa Ewòd, pou eseye kraze plan Bondye a. Bdye gen yon plan ki byen bati, Bdye gen yon plan ki byen konstwi, ebyen satan li menm lap kreye fason, satan ap vin ak de taktik pou li kapab kraze plan Bondye a, men satan pat ka kraze plan Bondye a. Satan, tèlman satan wè tout sal fè poul kraze plan Bondye a, e sak wè wè plan Bdye gen pou laviw la. Plan Dye gen pou avanse a, plan Dye gen pou rive pi wo a, pa gen pèsonn ki ka kraze l. Malgre w wè tout sa èlmi a fè, li pa ka kraze l. Elmi ap pase pa zanmi ki pi pre w la, pa zanmi ki pi pwòch ou a, zanmi k ap travay menm kote avè w la, zanmi k ap manje nan menm bòl avè w la. Elmi ap pase pa li pou l kraze plan Dye gen pou ou a, men li pa ka kraze l. Ou wè ki sa k vin rive la a? Satan pase pa wa Ewod pou kraze plan Bondye a, pou Dye pa retwouve pèp la ankò. E Dye ki gentan gen yon plan ki byen konstwi, fòk li retwouve pèp la, paske pèp la te gintan nan men l, dèske satan ledyab te gintan fè plan, li te koz mesye dam yo te vin tonbe nan peche, Dye te mete yo deyò, li menm li konnen l genyen yo nèt, epi Dye li menm, Dye pral retwouve pèp la atravè Jezi Kris ki pral ki pran nesans lavil Bètneyèm. Satan itilize wa Ewòd.

Pou kapab kraze plan Bondye a, nou pral wè ansanm. La nou isi pou nan pou nanm kretyen antre lakay ou mon frè ma sè. Ebyen, way nan dèske satan itilize way Rod nan chèche touye pitit Bondye a, ki te fèt la, li fè masakre tout ti gason nan lavil Betleyèm yo, nan Matye 2, vèsè 16. Wè kòman wa Ewòd fè pou l kapab devye plan Bondye a, dèske Jezikri pran nesans lavil Betleyèm, ebyen kisa k vin rive? Wa Ewòd pase lòd li, paske se te wa l te ye, li gen aksè pou l fè, pou l pase nenpòt lwa l vle. Li pase kondisyon pou yo masakre tout ti gason ki pran nesans nan lavil Betleyèm. Pandan y ap masakre ti gason sa yo, ebyen y a tou touye Pitit Bondye a, ki se Jezikri. Epi, yo pap ka tiye l. Yo pa gen pouvwa pou sa. Tout sa wa Ewòd fè. Li pa t janm ka devye plan Bondye. Matye 2 vèsè 16 Premye esèy Satan an pa t reyisi. Pitit Bondye a te ranpòte laviktwa sou tout tantasyon yo t ap fè. Ebre 4 vèsè 15 Sa se premye esèy Satan te fè. Li pa t reyisi. Se mwen k pou pote laviktwa. Lè Satan ap fè esèy, lè ènmi an ap fè esèy, lè dyab rasyal ap fè esèy, se mwen k pou pote laviktwa paske m se Pitit Bondye. Jezikri ranpòte laviktwa sou Satan. Satan pa ka genyen batay la. Satan vin wont. Ebyen, se ou kap ranpòte la viktwa. Satan pa ka pote la viktwa sou ou. Se ou pou kraze tèt li. E ou kap mete pye sou tèt li. Ebyen la, Satan, malgre l pase pa wa Ewòd, pou wa Ewòd te parèt fizikman, pou yo te wè son pèsòn, Ebyen, li pa t janm pote laviktwa. Pèp Juif la ak plan delivrans Bondye a. Jezi, Pitit Pitit Bondye a, vini sou latè nan yon kò pou libere lòm anba dèt kondanasyon peche a. Jezikri parèt sou latè fizikman. Kòm yon lòm nan yon kò lòm, nan yon kò nan yon kò imen pou retire pitit Bondye yo, pou retire pèp Bondye a anba kondanasyon, paske pèp la te kondane. Dye ap chèche pèp la denojou. Ebyen. Lè Jezi vini sou latè, se gras a Jezi wi ki fè jounen jodi a ou pa esklav peche toujou. Se gras a Jezi wi ki fè jounen jodi a ou pa ou pa yon moun ki pa gen valè, ou se yon moun ki gen valè devan devan Dye. Se gras a Jezi. Paske Jezi te vini, li retire nou anba kondanasyon peche. Answit, li te vini pou retabli wayòm Bondye a sou latè, kote volonte Senyè a fèt tankou li fèt nan syèl la. Apre l fin retire lòm anba kondanasyon peche a, Ebyen, pou retabli wayòm Bondye a sou latè, kote volonte Senyè a ap fèt, kote volonte Bondye a ap fèt, kote volonte Pitit li a ap fèt sou latè, ebyen menm jan li fèt nan syèl la. Se pou sa Jezi te voye Pitit li a sou latè. Jezi vini pou yon misyon espesyal. Asansyon de Jezi Ebyen, e konsa, wayòm ak pouvwa Satan sou latè ap detwi. Imedyatman, wayòm Dye a etabli sou latè. Satan gen wayòm tou wi, monfrè. Imedyatman, wayòm Bondye a etabli sou latè, ebyen, wayòm Satan an gen pou l detwi. Wayòm Satan an gen pou l disparèt, paske Satan pa ka rete la, Satan pa gen pouvwa pou l rete la. Se wayòm Bondye a ki pou etabli sou latè, paske li demontre prèv li. Pèp Jwif la ak plan. delivrans Bondye a. Pwofèt Ansyen Testaman yo prezante Kris la nan yon dout, nan yon doub pòtre, yon Mesi oubyen yon Kris soufri sou kwa ak Soufri sou kwa a! Soufrans Kris la ak lagwa li. Kote Kris la te pase nan plas li te pran peche nou yo, li mete sou do l. Kris la pa t fè peche non. Pitit Bondye a pa t fè anyen ki mal non. Ki sa k vin arive? Pou Dye rejwenn pèp li ankò, Dye toujou ap chèche pèp la. Li fè Jezi, li voye Jezi, Jezi pran tout fado nou yo, Jezi pran tout peche nou yo. Li mete yo sou do l, li soufri pou nou, kòmsi se li menm ki te fè peche yo, kòmsi se li menm sa te sèpan an te tante nan jaden an, kòmsi se li menm yo te met deyò a. Sa vle di l ranmase tout fado nou yo, li mete sou do l, l ap soufri pou nou, pou Bdye kapab rejwenn pèp la ankò. Bdye rejwenn ou ankò? Eske ou eske ou ou eske ou met eske ou asepte pou rete nan plas kote Dye mete w la? Paske Dye chèche ou, Dye ap chèche ou. Ou ale lwen, Dye ap chèche ou. Ou fè tout sa ou pa ta dwe fè, tout sa ki mal ou fè yo, Dye ap chèche ou. Vini jwenn Dye non, Dye ap chèche ou. Ou menm ou pa ka chèche Dye, se Dye k ap chèche ou. Kiyès ou ye pou w ta chèche Dye? Se Dye k ap chèche w. Ebyen, Kris la te asepte pran tout soufrans sa yo pou laglwa l manifeste. Ebyen, men Jan Batis ki te gen. ki te gen pou misyon fè Izrayèl rekonèt Kris la, Pitit Bondye a. Li te prezante l ba yo kòm Ti Mouton Bondye, kòm Ti Mouton Bondye a k ap rantre peche moun sou latè. Nou konnen Pitit Bondye a, El Agneau de Dieu. Li se agno Bondye, li se ti mouton Bondye, li se tout Bondye. Men pèp jwif la te refize kwè nan li pa ògèy yo, konsa apot Jan di nan Jan premye vèsè 11, Kris la te vini lakay moun, moun pa l yo, men, moun pa l yo pa t resevwa l. Men tout moun ki pa resevwa li, tout moun ki pa resevwa l yo, ebyen, yo p ap jwenn pouvwa sa a. Men tout moun ki resevwa l yo, l ap ba yo pouvwa devni pitit Bondye. Ou resevwa pawòl la, se Bondye ou resevwa. Ou resevra pawòl la, se Pitit Bondye a ou resevwa. Dèske ou resevra pawòl la, dèske ou pran pawòl la mete nan ou, ebyen li vin ba ou pouvwa devni pitit li. Ou se kreyati Dye. Toutan ou poko resevwa Jezi kòm sovè pèsonèl ou e mèt ou, ou poko pitit Bondye. Ou se kreyati Bondye. Nou wè kòman Bdye retwouve pèp la? Nou wè kòman Bdye t ap chèche pèp la? Defwa, Satan ka itilize nenpòt moun pou l kraze plan Bondye gen pou ou a. Defwa. Satan fè tout sa l kapab pou l kraze plan Dye gen pou ou an, men li pa kapab paske pèsonn pa ka kraze plan Bondye. Nou wè reyalite a byenke Kris la te vini nan yon bèl objektif pou bay lèzòm libète, li te soufri pou peche yo.